Frè Paul kòman w ye? Nou konnen Nou konnen sa fè yon ti tan ke ke ou te nan yon ti pwoblèm avèk madanm w nan ki te pase bagay konsa epi gen yon ti demach ki t ap fèt pou ou pou te jwenn yon ti aktivite. Kijan sa ye?
Finalman vrèman aprè ti diskisyon mwen te ye ansanm avèk dam nan ki te fè timoun nan pou mwen an, ke mwen te gen lontan m pa t janm rankontre ansanm avèk li an, lè m te vin resi rankontre ansanm avèk li, epi m te byen kontan ki fèt ke m te rankontre ansanm avèk li, epi men li menm li te fache, li panse ke se abandone m te abandone l, e se pa t janm abandone m te abandone l, paske. M pa t janm wè ansanm avèk li epitou m pa t janm, m pa t travay tou, m pa t gen posiblite tou. Epi apre sa mwen te retounen nan radyo Karayib epi mesye Popse ki se papa pèp te voye m kote mesye majistra Petyonvil la pou l te fè yon bagay pou mwen. Bon, finalman mwen te fè omwen de yon mwa m ap monte desann sòti Kafou E a Petyonvil, m ap fè wout anlè, peye kòb moto, machin. Finalman, tout randevou Majistra a ban mwen, m monte desann, monte desann. Finalman, Majistra a pa t janm regle anyen pou mwen. Lè m wè tout monte m ap monte desann ale Petyonvil kot Majistra a, epi li pa regle anyen pou mwen, bon, finalman m te vin pa t kontinye monte, paske ay m te vin rive yon moman m pa gen kòb machin, kòb moto ankò, m pa t kontinye monte. Apre sa, m te retounen kote Papa Pep nan Karayib, mwen te esplike l sa. Papa Pep te di m konsa ke, ebyen pa gen pwoblèm, m mèt ba l de semèn, l ap fè yon bagay pou mwen. E m te di l konsa ke menm si m te jwenn yon ti monnen, m ta degaje m nan lari ansanm avèk li, m ta fè yon ti degajman, m ta peye lekòl timoun yo, pran responsablite madanm timoun yo, bagay sa yo. Epi Papa Pep te di m ba l de semèn. Bon finalman depi aprè papa pèp te di pou m te ba l 2 semèn nan, bon papa pèp vin deplase, m panse se an konje ke li ale, m wè li pa retounen nan radyo a ankò, bon finalman m pa konnen nan sans sa, men jous kounye a la m pa gen anyen nan men mwen ditou, epi tout moun ki te tande mwen lè papa pèp te voye m kote majistra a, tout moun tande konnen ke mwen jwenn travay, m ap travay, mwen nan aktivite, jous a se dam nan toujou ap rele mwen li di ma kounye a m ap travay, bagay sa yo, epi bon. Se mwen menm a Bondye ki konnen paske mpa nan anyen jis kounye a mpa gen anyen map fè mpap travay mpa gen anyen map fè. Men dam nan toujou rele w pou l konnen pou l pote kòb pou timoun nan bagay sa yo? Wi paske li konnen map travay li konnen map travay li toujou rele mwen lè ke mwen gen yon ti bagay tonbe nan men mwen m pran ti bagay ba li pa m yon kach men vrèman mpap fè anyen se ke men pou li menm li toujou panse map travay paske lòske l te tande papa pèp te voye m al travay al kote Me majistra petronvil la men vreman m pap travay m pa anm fè anyen ditou depi demen. Frè Paul mwen wè w son moun ki ou son moun ki dirèk e kisa w konn fè yon moun kap gad video sa yon moun kap gad video sa te ka di bon m wè jan frè a detèmine nan sa l konn fè a la bon banm chèche yon anplwa banm chèche yon bagay pou frè Paul kisa w konn fè di piblik la sa w konn fè epi wap bay nimewo telefòn ou kote yo ka jwenn ou. Di eksplike moun yo sa w konn fè kòm metye. Di kisa w ka fè, kisa w konn fè. Finalman,
pwofesyon mwen gen nan men mwen se prese rad nan dray. Se prese rad nan dray, se pwofesyon sa sèlman mwen genyen. Men apre sa, m ka mennen anpil lòt ti aktivite, m ka travay, m ka fè ti biznis tou. E plis tou, si tout fwa m ta jwenn yon moun ki ta ka ede mwen, m te kapab achte yon grenn près, m te kapab degaje mwen, m anfème. m ta fè m yon menm si se ta yon ti kay m ta jwenn yon moun banm yon èd epi dekwa ke m te kapab gen yon ti biznis m ta nan yon ti biznis dray epi dekwa ke m te kapab degaje mwen m te ka pran resosablite madanm ansanm avèk ti moun yo.
Sa vle di frè Paul e apre eskonbrit ki te fèt avèk dam nan e tout moun konsyan epi tout moun wè sajès ou Ou menm kisa w tire kòm konklizyon nan sa k te pase a? Ou t. Bon, sa ki te pase m nan, se ke mwen vin, sa vin ban m, sa vin fè ke mwen reflechi anpil, paske m wè sa pa t dwe rive mwen antanke yon sèvitè Bondye, sa pa t dwe rive m nan lari, e se youn dè rezon tou ki fè ke mwen te prezante. Eskiz mwen bay tout moun ki tap tande mwen, ki te wè mwen sou videyo a, m te prezante eskiz mwen, e sa vin fèm reflechi anpil paske m wè sa pat dwe rive mwen, epi pou m te kapab lakoz yon eskandal pete nan lari konsa, se youn dè rezon sa te vrèman vrèman banm anpil pwoblèm, e menm dam nan tou li di li pat panse si yo te fè si yo te lage videyo a sou Facebook, li di li menm tou Anp fanmi n zanmi n ap rele li, sa te ba l anpil pwoblèm tou. Li pa t panse si sa te, si yo te lage videyo a sou nèt lan, se youn dè rezon ki fè ke li te kriye anpil apre lè anpil moun te ap rele l di l nan kisa l tonbe la, bagay sa yo, sa te vin vrèman deranje li. Bon mwen menm vrèman, sa fè m mal anpil anpil. E youn dè rezon m te mande anpil moun eskiz ki rekonèt mwen, ki t ap gade vizaj mwen, ki t ap gade videyo a. Enben ba yon nimewo referans frè Paul. Si yon moun tande videyo a, moun kap gade videyo a, yo ta rele w pèsonèlman, moun kap, paske ou mande yon machin près se sa? Wi, wi.
Ok, pou omwen moun kap tande nasyonal kou entènasyonal, yo ka voye omwen ti tchotcho pou ou pou ta achte machin nan. Bay nimewo telefòn ou frè Paul, konsa ou ka jwenn èd petèt dyaspora, paske tout moun wè, tout moun wè ou son moun ki onèt. Ou konprann?

Mande tout moun silvouplè ki ap tande mwen e ki ap gadem tou te kapab voye ti èd mwen silvouplè te kapab ede mwen m te kapab gen yon ti biznis m te kapab degaje paske kòm mwen di ke se prese m konn prese rad nan dray lontan mwen gen ase lontan depi ke m ap prese rad nan dray men sa pa vrèman ede mwen ditou pa rapò ke E tou senpleman se kote m konn abitye travay yo, pi gwo kòb m konn ap touche se 1000 dola pou 15 jou. 1000 dola pou 15 jou, m ap peye machin, tout bagay ladan li. Sa pa pa ka regle anyen pou lekòl, pou kay, pou tout bagay. E kounye a la, mwen gen lontan kounye a m pa p fè anyen, m pa p travay. Sa vle di ke m mande tout moun ke Bondye bay posiblite, bon samariten, bon samaritèn te kapab ban m. Ti èd silvouplè e ke Bondye a remèt yo sa pou mwen, Bondye a pwoteje yo a kache yo epi Bondye a remèt yo sa pou mwen paske la bib di konsa ke pa gen yon moun ki fè yon moun kado yon frè oubyen yon sè kado yon menm yon ti gout dlo frèt li pap pèdi sa epi ke m konnen tout moun ki tande mwen va ede mwen silvouplè e ke Bondye va remèt li sa pou mwen mèsi anpil.